Bonjou, bonswa ak tout abòne enfòmasyon sou sante yo. Nan ribrik jodi a, nou pote pou ou yon plant medisinal ke anpil moun konnen men konsa gen anpil moun ki pa konn enpòtans li. Nap pwofite di si yon moun se premye fwa lap koute enfòmasyon sou sante, tou klike sou bouton abòne epi ba nou yon like se konsa ou pap janm rate piblikasyon ke enfòmasyon sou sante pibliye yo. Plant medisinal ke nou pote pou ou jodi a, se yon plant ki rele kayimit. Kayimit, gen anpil moun ki toujou manje l. Yo ka manje l mi, yo ka manje l vèt. Men, yo pa konnen ki efè li fè sou kò a. Ebyen jodi a, n ap pale ou de kayimit ki se yon bon plant. Si ou manje kayimit vèt, li sere ou. Li anpeche ou gen vant pase. Si ou manje l mi. li lache ou. Si yon moun gen yon maleng tou, moun nan gen yon maleng, li gen yon apse oubyen yon klou. Si lè ou gen bagay sa yo, ou ka mete fèy kayimil vèt la sou pati maladi a. Kote malad la ye a, ou mete fèy kayimil vèt la sou li. Wap jwenn soulajman. Tout dlo ki andedan an, pa egzanp tankou yon klou, yon apse, tout dlo ki andedan l ap sòti. Si ou mete fèy kayemis jòn nan, l ap geri l. Pou moun ki soufri dyabèt. Yon moun ki dyabetik, moun nan ka pran te fèy kayimit 2 fwa pa jou, pandan 7 jou. Yon moun ki soufri dyabèt, l ap pran te fèy kayimit. Pandan 2 fwa pa jou, pandan 7 jou. Men, men kòman l ap prepare remèd la. Premye jou a, l ap pran, l ap bouyi yon fèy kayimit, l ap bwè l 2 fwa pa jou. Dezyèm jou, l ap bouyi 2 fèy, li bwè l 2 fwa pa jou. Twazyèm jou, twa fèy, jous li rive nan setyèm jou a, l ap bouyi sèt fèy, epi li bwè de fwa pa jou. Apre sa, apre setyèm jou a, l ap pran sis fèy. L ap desann resèt la kounye a, l ap fè alenvès. L ap pran sis fèy, li bouyi yo, li bwè de fwa pa jou. Apre, li pran senk fèy ankò, li bouyi l, li bwè l de fwa pa jou, jous li rive nan yon fèy. Se konsa resèt sa prepare pou moun ki dyabetik. Moun ki pran chòk. Yon moun ki pran chòk, li ka pran 3 a 7 fèy kayimit mawon. Yon moun ki pran chòk, tankou moun nan ka konnen, gen moun ki toujou di w yo te frape, yo gen san ki kaye andedan yo. Ebyen, moun sa li ka pran 3 a 7 fèy kayimit mawon. L ap mete yo bouyi nan yon lit dlo. L ap bwè l avèk sèl. Sa ap pwoteje l kont depo ki andedan kò li. Kòm konsèy n ap pote pou ou jodi a, jan nou toujou di n ap mande tout abòne, moun ki branche chanèl sa, toujou envite lòt zanmi w, pataje l ansanm avèk yo pou yo kapab jwenn. bon jan enfòmasyon. Paske enfòmasyon sou sante ap chache bon jan detay sou plant yo pou nou ka toujou konnen ki jan pou nou itilize yo. Enfòmasyon sou sante toujou di tout moun ke tout plant, tout fèy ki nan nati a gen enpòtans yo. Men, fòk ou aprann konnen ki jan ou kapab itilize yo. Depi ou mal itilize yon plant, ebyen plant sa ka tounen yon pwazon pou kò ou. Swiv chanèl la pou konnen kòman tout fèy ki nan nati a kapab itil ou. Mèsi, se zanmi ou Juny Asminyen ki pote konsèy sa pou ou. A la pwochèn!